Emisyon sa rele Aple pou w sove. Aple pou w sove prezante pa le frè Jean Garry 12 e la sè Ifania Estimé. Son emisyon ki ap pase sou paj YouTube sa chak samdi 7 è nan sware. Ou menm ki poko fèl deja suscribe avèk paj sa.
Frè m ak sè m yo, mwen salye nou dan le non de Jezi. Kòman nou ye? M kontan ankò pou nou kapab la ansanm avèk ou. Nou di w byenveni dan Aple pou Sove. Sè ifania kòmanw ye. Gras a Dye frè Douze mwen trè byen epi ou menm kijanw ye. Par la gras de Dye mwen byen. Amen. Ki sijè nou?
Am sijè nou apre midi an se eske ou gen dezi pou wè Jezi fas a fas. Waw eske ou gen dezi sè ifania pou wè Jezi fas a fas. Pou wè Jezi fas a fas.
Amen. Yes, enben, kesyon an lanse a ou menm. Egzamine kè ou pou wè eske ou gen dezi pou wè Jezi fas a fas. E mwen vle fè yon lekti pou ou menm, pou zanmi nou yo ki ap tande nou. Ou ap jwenn nan Filipyen chapit premye vèsè 23, pa vre? Se apot Pòl k ap pale, li di konsa, mwen gen dezi pou m fè de bagay, pa vre? Li di men youn nan dezi ke l genyen se pou li ale jwenn Jezikri. Men sa ta pi bon nèt si se sa k te rive. Li di men sepandan akoz de nou menm ki se payen yo, mwen ta prefere pou mwen rete jis pou m kapab ede nou. Amen.
Sa se pawòl yon sèvitè de Dye, egzakteman, sè Ifania, ki ta renmen ou tande wi. Premye dezi ke l gen, se li ta renmen mouri. M poko tande pawòl sa non. Paske si yon, si Pòl di, dezi ke l gen, se l ta renmen pou l avèk Kris. Wi. Sa vle di fòk l konn lanmò pou l avèk Kris, pa vre? Wi, sèl si, sèl si l ta pwale tou vivan pou Kris. Sa vle di, Kote l ap gade, l tèlman wè li vle wè Sovè li fas a fas, li devire pou l mouri. Se pa yon bagay ki fasil, men l di, Sepandan, menm lòt dezi misye pral gen ankò se pou le travay de Dye, se pou Jezikri ankò. E sa fè enterè sèvitè a, e pa enterè pa l an fonksyon de si l de viv a si l pa de viv, men tout sa l ap fè a l fè l pou Kris. Paske rete avèk moun yo ankò. ki fè li pa konn sa pou l fè li ap balanse antre 2 bagay sa yo e paske l ta renmen wè legliz avanse li ta renmen wè legliz fòtifye li ta renmen wè moun ap sove li ta renmen wè moun ap bay lavi l yo alòske pou mwen menm 2 bagay sa yo kit misye gen dezi pou li ale avèk kris pou li anfas avèk Jezi, men rete sou latè ankò se pou menm travay Jezi ankò. Donk, Pòl pa gen dezi pa l, kè l tounen konplètman vè Dye, vè le travay de Dye. Egzateman, Frè Dous. Sa vin jwenn avèk vèsè ke nou jwenn nan Labib, nan Matye 6, vèsè 21, ki di, Paske kote richès ou ye, se la kè ou ye. Vwala! Egzateman. Sa kore sa nèt, paske lè w gade pou wè Se richès apot Pòl li moutre w li klè kote li ye, li nan Jezi. Egzateman, li nan Jezi. Sa k fè l nan Jezi paske e pa bagay ou jwenn fasil pou yon moun, misye pa malad li malad, gen moun se aprè maladi, yo tèlman soufri, bagay yo tèlman difisil pou yo, yo di Jezi pran m, yo mande lanmò. Men sèvitè a pa sa k rive l la, li menm se Jezi Kris l ap wè devan je l, li pa konn kilè pou li ale jwenn Papa li, Sovè li pou l ansanm avèk li fas a fas. E dezi kè li se fè le travay de Diyo. Eksakteman frè Dries, paske menm lè li di konsa li anta vle rete sou tè a ankon, bat te pa selfish li, te pa pou vle rete sou tè a pou manje, pou bwe, pou malèz, men li di vle rete sou tè a paske li vle wè moun ke li ap ansenye yo, li vle wè yo grandi, li vle wè lafwa yo grandi an Kris. Sa vle di li montre tout dezi kè l. se pou travay Bondye ke li ye. So li te bay tout li menm pou travay Bondye afen ke travay Bondye a kapab kontinye grandi. Sa vin pou nou menm ki kretyen frè douz paske anpil fwa nou fè konvèzasyon avèk anpil anpil moun nou pale de syèl la, nou pale de plas ke Bondye ap prepare pou nou an, nou pale anpil de bagay sa yo. But anpil moun depi yo tande yo pral mouri oubyen depi yo tande gwo sikonstans ki rive devan yo, ta kou moun nan ap fini, ou byon bay, e ta kou moun nan sati se pi gwo problem, pi gwo fado ke li genyen. But eske tout bon vre nou menm ki kretyen frè douz, nou gen dezi pou nou wè Jezi fas a fas, paske nou tout ki la nou ap tan nou retou, nou ap tan pou kris retounen pou vin chèche nou. But eske tout bon vre Le moman sa va rive frè 12. Wi wap kontan. Eske tout bon vre nap kontan. Exactement. Eske tout bon vre nap kontan pou nou wè Jezi fas a fas. Paske anpil nan nou menm nan lespri nou frè 12 m pa konnen pou ou wap panse oh si m ale m pral jwenn Jezi sa vle di madanm mwen m pa nan ti moun fanmi tout bagay sa yo tout bagay sa yo ke m te atache avè yo sou tè a kounye a m pral kite tout bagay sa yo pou m ale but nou tout malgre la bib dekri a nou menm frè Douce pou di nou egzakteman pla sa k ap prepare pou nou menm nan, ki jan li pral ye, ki sa k pral ladan. Pote anpil nan nou m gen entansyon frè Douce nou li l, men li pa anrejistre nan lespri nou tout bon vre. Pla sa ke n ap li a se yon pla ki reyèl, nou pa vrèman gen pyès Devouman, pyès dezi vreman nan nou menm ki di m vle jou sa rive. M pa kwè, m kwè nan lavi m kwè nan tout konvèzasyon m gen, sou sèl moun toujou m tande k ap di m pa ka tann pou rèy Jezi a vini e sèl mari m. Toujou ap di. Plizyè fwa, lè misye, gen yon lè misye te di sa devan m, m gade misye m di men. Premye fwa m tande yon moun di pawòl sa, m gade misye, nan lè sa, m pa kache di w m pa t ko vle Jezi vini. Wi, wi. Paske m gen kèk bagay m te bezwen reyalize avan. Eben, egzakteman.
E m tande misye di.
M pa ka tann pou Jezi vini. M di w wi li. Yes, tout bagay li, li di w konsa. Pa pito Jezi ta gentan retounen, so m pa bezwen fè tèt bagay. Depi w pale avèk sèvitè a, li sa ap tande l di Jezi a gentan vini. Egzakteman, egzakteman. Li vrèman gen dezi nan kè l pou tout bon vre pou l wè Jezi. Li genyen nan lespri l ke depi Jezi vini, sa k pwomèt yo, l ap genyen yo vre. Bòt e pa nou tout vrèman ki gen dezi sa, frè Dweuz. Nou priye tout bon vre, nou priye, nou priye, bèt nou pa gen dezi a. Menm efò nou pa fè vrèman pou jou sa rive. Paske um, I feel like nou panse um, Monchè, sa m ap pèdi, sa m pral kite sou tè a, eske tout bon vre, sa m ap jwenn nan li plis ke sa. Mwen men, m ale pi lwen, e, m panse se yon mank de konesans. Si, e, Film gon kote m gon avantaj pa vre? Mm-hmm. Epi on lòt kote y ap banm on lòt avantaj ki pa menm konparab avèk sa y ap ban mwen an. Wi. Si m pa ale, e pa ke m lote wi. Si m pè ale, bon ou konprann sa m di w la? Wi. E e lè imen nou ye nou konnen lòm ta renmen viv. Menm jan m di w li, gen anpil moun ki viv yo pa lanmò pa Lanmò pa nan devi yo pou yo mouri. Dezyèman tou, yo pa ta renmen Jezi ko vini tou, paske gen yon pakèt bagay yo poko fè sou latè. Ou konprann? Epi jèn yo di w mwen poko marye, m poko gen pitit, m poko ap travay, m poko gade m fèk achte yon kay m ta renmen. E Jezi te bay egzanp la, li te di gen yon kote Jezi te rele tout moun, chak moun ba yo eskiz pou yo ale. Enben ap toujou gen byen, ap toujou gen travay, ap toujou gen pwomosyon, w ap toujou, depi se kè w se nan bagay sa yo ye. Wap toujou jwenn bagay ki pou kenbe w sou latè ki pou fè w pa jwenn. Enben, se sa frè Douze, nou vin jwenn ansanm avèk menm sa pawòl Bondye di nou an, kote kè w ye, se la, kote richès ou ye, se la kè w ye. Sa vrèman montre nou ki kote richès nou ye, ki kote kè nou ye, paske nou pa vrèman, richès nou pa anwo. Si richès nou tout bon vre se anwo l te ye. Frè Douze map bon egzanp, imajine ou menm ki planifye ou pral nan vakans, pa vre? Ou konnen ou gen nan kote ou pral e gen bèl beach, mm-hmm. kote ou pral chita, ou pral tout moun pral sèv ou manje, ou pral enjoy. Eske tout bon vre wap vle rete ou kote nan fredi, an pran egzanp kote nou ye a, nan mwa fredi, frè Douze, kote ou wè deyò a, ou pa menm ka soti si ou pa gon on bay sou. Eske tout bon pou wap vle ret nan fredi a? Ou byen wap priye, priye pou wap tann ki jou, jou vakans sa ta rive pou pran avyon pou travèse pou al enjoy ou. Ekzakteman, se menm jan pou nou menm. Si tout bon vre nou kwè e nou gen dezi, tout bon vre ke nou gen dezi kè nou, se avèk bagay ki anwo yo, m si e sèten frè Douz menm jan apot Pòl di konsa, li baka tann. Pou la ale a, n ap di menm mo a tou. Alò, mwen yon nan bagay m vin ap konprann de jou an jou, m pa kwè moun rive, mwen, a wè, pa pa kwè gen moun, pòt gen moun k ap sèvi Bondye. Men m kwè majorite moun ki al legliz, ki se moun ki di y ap sèvi Bondye, men m pa kwè yo konn Bondye oubyen yo gon entimite avèk Bondye pou yo konnen l, kè yo atache avè l. Mwen pa kwè l pou ki rezon. E paske m reyalize e yon moun ki renmen Bondye, l ap chèche fè Bondye plezi nan tout bagay. Nan tout bagay wi. L ap chèche viv pou Bondye. L ap chèche e dezi kè l se pou Bondye. Lavi l depann de Dye. Wi frè Doucet, m kwè nou fè, nou te fè emisyon sa yo frè Doucet. Tout sa w ap fè, fè l pou laglwa de Dye. Ya, lè m reyalize, gen, w ap, m t ap gad, lè m reyalize. yon manman, yon papa, yon frè, yon sè, yon zanmi pwòch k ap viv avèk yon lòt zanmi, pa vre? Kè pe enpòt. Ou di w sove, lòt moun nan pa sove paske l poko asepte Jezi. Epi w anpè, sa pa nwi w, ou dòmi anpè. Pitit ou pa asepte Jezi, ou dòmi anpè. Pitit ou ap mennen movèz vi, pou w se nòmal. M panse gen yon pwoblèm se moun yo pa gen laverite. Paske tout moun ki ta konnen kote jezi ap tann nou an sè ifania si w pa lon kote la gade ou tande jan nan nouvèl sèm ou gentan konn kote a lè w ap envite yon moun wap di men ann ale ann ale li tèlman bèl wap dekri kote w prale a wap pale de kote w prale a pou ka envite lòt moun. Bon fadou sa tèlman sa w di a tèlman reyèl se nan lavi nou tout chak jou nou fè fas avèl si m al yon kote m ap pran menm egzanp vakans la m ap soti m al yon kote nan vakans Li te pa son bon eksperyans. Mhm. Li te bel, li te remel. Ki sa m fe? Li ma pala zan mi. Wap di, oh, se te bel.
Ou fwa wale we tel kote. Mwen che wap akaba al vizite tel kote. Paske tel kote telman bel, fwa wale vizite. Mwen che wap ankouraje moun sa pou lal vizite kote a. So se men bagay pou nou men. Si nou konen tout bon vwe, kote nou wale. Ou konen kris tou, ou konen kris.
Son bagay.
ekstraòdinè. M si e sèten n ap vle tout fanmi, tout zanmi, tout moun nou konnen lè jou a rive. Mon chè, m ta renmen pou l la avè m lè m ap eksperimante bèl bagay sa. Se e paske tout bon vre e menm bagay la. Se paske tout bon vre gen pil nan nou.
Nou li la pawòl, men li pa anrejistre nan lespri nou ke sa n ap li a, se pa yon istwa. ki ekri, men son bagay tout bon vre, fizikman, mm-hmm. nou pral viv li, nou pral, li pral nou realite, li pap rete ekri selman. Nou pral wè li konkrè. Yes, li pap rete selman ekri sou nwa e blan, sou papye, men son bagay realite tout bon vre nou pral viv li. Si tout bon vre nou kapab panse kon sa, fwè de zi fwè nou tout ap byen ki kontan pou nou baka tann ki lè pou jou sa rele. Ah, nou la pale, nou te pran spiritual, wè? Oui. Spiritual, te wè nou, wè la gloire de Dieu, wè. Nou fas a fas avèk Bondye nan paradi. Fas a fas a Jezi ki te vin sove nou. Waw, gade gen de lè m reflechi, m ap priye, m ap di, waw, kòmsi ke lè m fas a fas Jezi, m konnen pou mwen. Ou chita, la Bib di konsa, tout sa w ap di frè nou, w ap pale, imajine w pou Jezi bò kote w, w ap mache, w ap pale avè l, w ap fè konvèzasyon frè nou. Kounye a m pa menm bezwen se priye pou al chita pou li. Wi, nou nan prezans li, pa vre? Nou chita la, mwen chè, ah frè. E alò, men. An menm tan tou, èske ou konnen sou latè, pandan nou ap viv nan mond sa, nou ka wè Jezi fas a fas? Wi. Ou konn sa?
Wi, wi, frè Bruce, wi.
Fè Kania. Se sou gen, menm jan sijè a di, èske ou ka wè Jezi fas a fas sou tè a? Èske ou gen dezi pou wè Jezi fas a fas? Paske Jezi pa yon fab, li pa yon istwa, men son Moun ki reyèl son pèsonaj ki reyèl. Jezi vivan, Jezi pa mouri. Jezi pa nou an pa mouri frè dous. Sa vle di menm lè nou sou tè a la nap viv kote Jezi akoz de dezobeyisans nou, nou te mete Jezi deyò nan jaden an, pa vre nou retire prezans li nan mitan nou, sa fèl pa ka chita pou lap renye menm jan ansanm avèk nou ankò. Men nou konnen Jezi vivan, sa vle di si Jezi vivan. Gen eksperyans ke nou ap fè sou tè sa, ke kap pwouve nou, ke Jezi nou an li vivan, ke nap. Sè Ifania, wè Jezi fas a fas, li reyèl? Wi.
E,
men pa fasil pou moun konprann, sa mè sa, paske, gen de fason Bondye fè de mèvèy ekstraòdinè nan pou ou nan lavi ou. Wi. Gen de fason l fè entèvansyon lò ou kri a li menm. Se ekstraòdinè, men an menm tan pou ou wè, pou ou wè Jezi nan dimansyon sa, m pa pale de moun ki bezwen bagay, ki al priye, epi Bondye ba yo bagay, ki kenbe nan men yo, m ap pale ou de moun ki nan entimite avèk Jezi, gen de dosye ki kay Bondye, ou al kote Bondye, ou priye Bondye, e ou santi sa prezans, e ou wè laglwa li nan lavi ou, se sa m ap, gen de entèvansyon ki soti anwo, gen de entèvansyon Bondye fè pou ou nan lavi ou, se. e wè ou wèl fas a fas e konnen ou konnen l nan yon lòt dimansyon eske ou gen dezi pou wè pou viv moman sa yo eske ou gen dezi pou konnen Bondye nan dimansyon sa yo Exactement frè Douze non sèlman eske ou gen dezi but eske ou gen yen euh, devouman vrèman pou kapab fè sa ki nesesè epi fò gen yes fò gen devouman pou kapab fè sa ki nesesè pou kapab wè Jezi euh, Si tankou egzanp frè Douz, yo ta di konsa, nou rete nan zòn kote nou rete a, a, men Jezi sitem fòt.
Wi, m gen dwa gen dezi a. M ka gen dezi ke m vle wè Jezi. Men eske m pral leve, m al nan machin nan, m start machin nan, m kondi pou m al sitem fòt. Eske gen detèminasyon.
Egzateman.
Si m pa gen machin pou m ale. Eske m ap rele w Woube? Eske m ap pran w bòs? Eske m ap fè sa k nesesè tout bon vre m bezwen pou m kapab wè Jezi? Nou kapab wè nan Labib, frè Bruce, nou gen plizyè egzanp nou kapab bay kote gen moun ki te gen dezi e ki te gen detèminasyon pou yo te kapab wè Jezi, yo pa t kite obstak. kanpe devan yo, tout obstak ki te pase devan yo, yo chache yon fason pou yo te kapab overcome obstak yo, pou yo wè Jezi, yo fonse pou yo kapab wè Jezi. Yes. So, an nou gade frè nou zan seman avèk um, tout moun kap koute nou yo nan Mark chapit 2, um, nou pa vle li tout istwa, but ou menm, lò gen chans, wa li la kayou nan Mark chapit 2, komanse nan vese 1, kote la pale de yon um, yon nonm ki te paralize frè douz. Mhm. E nonm nan te paralize, e nou tout la, nou kwe, nou kapab pwone, sa sa vle di, le yon moun ki paralize. Sa vle di, moun nan pa ka mache, mhm. moun nan pa ka gen de bagay, moun nan pa ka fe son moun ki oblije, ou ide l fe, egzateman. Si yon nek paralize, se yon panyal, gen de li pou lè jezi, koman la fe pou lè jezi? Egzateman, e sa ki bon nou istwa frè douz, se paske li di, Nan moman an ke nonm nan te vle wè Jezi a, te gen yon foul ki ta kwense anpil. So imajine ou, moun nan deja paralize, epi gon foul moun ki bare, sa vle di l pa ka fonse, l pa ka mache, l pa ka avanse, li pa ka fè pyès efò pou tèt pa l, pou l te kapab wè Jezi. Men, lè n ap gade nan pasaj la, frè Dries li di, Nonm nan te genyen 4 moun ki te ansanm avè l. So ki sa 4 moun sa yo te deside fè? Yo deside fouye yon twou nan tèt kay la epi yo desann nonm nan devan Jezi kote l chita.
Premye leson nou pran frè Louis. Moun sa ki te paralize a, li te itilize resous ki bò kote l yo. Moun ki bò kote l.
Egzateman.
Li te itilize, wi. Dou, pèmèt mwen dou, lè se sèvitè de Dye, sèvant de Dye wi, se ki moun ki bò kote ou, ki anvi ou, fò gen konpanyon de, de jenou, wi. So li te itilize moun ki, kat moun sa yo ki bò kote l la, so m ka m ap panse avèk lespri m, frè Drizz, m pa konnen ki jan kay la te fèt. Bon nou tout, kelke swa kote ou rete, jis imajine kay Pòl la kote ou chita, epi pou Jezi chita, epi pou w ap fouye debri, pou w ap rale, pou w ap wè si w ap fouye yon twou pou mete yon moun. Sa vle di non sèlman, wi, sa vle di non sèlman moun sa a, paralize, ki te paralize a te gen detèminasyon, men moun ki te bò kote li yo tou frè dous, te gen detèminasyon pou yo ede l pou l te kapab rive. Yo gen menm kè, sa rele konpasyon. Yes. Maladi a pa pou sa yo sèlman men zanmi sa yo ki anviwone l la. zanmi sa yo ki bò kote l la, yo kè yo pataje e yo kwè tou, yo gen menm vizyon e yo kwè Jezi sa a, li ka fè l tou pou yo. Egzakteman, sa touche, sa touche tou frè Douze avèk sa nou sot di la, se menm jan nou tout ki konnen ke nou menm nou genyen yon syèl k ap tann nou. Si w konnen gen yon syèl k ap tann ou, moun ki bò kote w la k paralize a, Ki kout men ou ba li pou kapab soutni l pou l kapab ale. Sa vle di li mache byen an, men ki kout men ou bay moun sa ki bò kote w la pou kapab soutni l lè gran jou sa rive li menm tou pou l kapab di l pral rejwi ansanm avèk Jezi. Sa vle di moun sa te gen pwoblèm fizik. Wi. Pa vre? Wi.
Fizikman li te paralize. Men lè w gen yon moun ki nan anviwònman w kòm kretyen, Spirityèlman.
Ki mouri spirityèlman. Li mouri, li paralize.
Yo mouri spirityèlman. Yo paralize, oui. Ki sa nou fè? Exactement.
Est-ce que a tout prix nou la pou nou akouraje moun nan pou li, pou nou anonse le Christ, pou nou pale le, pale de la vie, pou nou pale le de sa Jésus ka fè pou li mèm? Exactement, frère Luis.
Et, yon nan exemple ou te bay, mwen panse gon lòt exemple ankò, lè yon moun gen dezi pou fon bagay, gen dezi a vreman, li pa, li pa minan yon moun ka chita lakay mwen. Men nou pral wè, Gen yon moun ki fè menm bagay la ankò, ki se Zache, pa vre? Wi. Zache gen dezi pou l wè Jezi. Yes. Men, dezi pou wè Jezi a, l pa p rive Pyè kote si li te pa efòse l, si l pa fè efò, si l pa gen detèminasyon. Sa l fè? Li kouri al monte yon pye bwa. Yes. Men, alèd de sa l te fè a, li wè Jezi vre. Wi. Li wè Jezi fasafas. E Jezi menm antre lakay li. E si moun yo ap koute nou frè nou yo ta renmen konnen ki kote yo kapab jwenn sa, nan Lik chapit 19, n ap jwenn istwa Zache. Nan Lik chapit 19 kote Zache te gen yon foul moun k ap suiv Jezi e Zache konnen, Labib di Zache kout. Egzakteman. So, li gentan konnen ki obstak ki devan l, gen yon foul moun, li kout menm lè l ta. Franchi poul ta rantre moun nan li pap kapab paske li kout sa vle di li gentan konnen ki obstak li pwal jwenn li gentan konnen ki limitasyon kel genyen so akoz li gentan konnen sa yo li gentan konnen ok li konn kisa poul fè egzateman li chwazi poul monte pye bwa e mwen menm nan tout istwa sa yo frè douz ou konnen sam pi renmen ladann se repons ke jezi bay a moun sa yo. Wi. Paske menm paralize a lèl fin desann li rantre yo menel devan Jezi, mwen kwè nan vèsè 5 lan frè Duz, li di Jezi wè jan yo te gen konfyans nan li, li di nonm paralize a pitit mwen pechew yo padone. Amen.
So ou wè ba la frè Duz nou tap pale de espirityèlman, sa vle di nèg lan pat janm sèlman jwenn yon. yon lavi fizik kote li te geri, men li jwenn lavi esatemal, paske la Jezi di l peche ou yo padone, esatemal, sou menm jan pou zache frè dous, yon nonm ta kou zache, ki fin monte sou li wak, ki fè tout e fò sa, e pou konen sa mwen men nan istwa, zache selman te bezwen wè Jezi frè dous. Jezi wè Jezi wè Zache kote l ye a Zache pa panse Jezi ta pral wè li Li menm Li panse se li kap wè Jezi Egzakteman Mwen menm mwen vle wè Jezi Men Jezi te gentan konnen Zache kote l ye a Sa vle di sè Ifania Lè m ap chèche Jezi Yes M ap jwenn Jezi Jezi te gentan Jezi te gentan tann mwen Jezi te gentan tann ou frè Jezi te gentan konnen tèl lè tèl jou men kote frè douz ye, e frè douz bezwen rankontre avèm, so Jezi te gen tan pwè pou l rankontre a Zache. E sa m renmen nan istwa frè douz, paske kote menm kote a Jezi pase anba pye bwa, e pa e pa rale non Zache te rale Jezi, li pa t fon bri, li pa fon anyen non, Jezi jis rive anba pye bwa, li gade anlè, li di Zache, sa w ap fè la, m pral dine lakay ou. Jezi rantre lakay Zache, l te vle wè Jezi frè douz, Jezi al rantre lakay Zache. Frè Evania, Ou konn wè gen moun gon pwogram pou moun nan ale. Mezanmi tande sa map di a eskize mwen but nou gen yon sèvitè ke pastè nou ki renmen di sa eskize m. Tande m pap blese pèsòn moun ou pa konn wè gen de kote ou prale ou malad wap priye Bondye kilè pou maladi sa tonbe kilè pou tèt fè mal sa pase paske ou gon pwogram ou gon randevou e wap fè tout sak depann de ou menm pou w kapab jwenn jwenn sa w gen bezwen an. Tout moun, tout moun nèt, sa yo gen bezwen, e m konn ap di pitit gason m sa, lè l a di m Zanmi tanpri li pa t al legliz. Zanmi janm tanpri w pa al lekòl? Wi.
Èske w la avèk mwen? Gen de bagay se kè w, ki sa w vle fè avèk ou menm? Sa w vle fè a, w ap fè l. Gen de bagay, gen de bagay paran w te, ou ta malad, Paran w pap kite w ale, w ap leve. Si w konnen w pral yon kote, ou malad. Depi nan maten w ap kòmanse leve w fè yon ti jan, kòmsi y ap mache w kòmsi w geri. Men paske w vle ale kote a. Mwen menm, mwen renmen bay egzanp, frè Louis. Mwen renmen bay egzanp pou moun yo kapab konekte sa n ap di a. Mwen renmen bay egzanp. Paske mwen menm m ap panse a tèt mwen. M pa konnen si w te pase staj sa a pou nou te Ayiti. But m konnen lekòl mwen konn ap òganize de jounen, swa jounen kote yo pral mennen nou nan lanmè oubyen yo pral soti. Lè jou sa yo rive frè douz, mwen menm gen kouzin mwen yo nou tout ki konn ap prepare pou n ale, nou pa dòmi frè douz. Nou fè tout nwit la n ap veye kilè pou lè a rive. Ki lè a rive, kote dòmi t ap janm ka twonpe nou nan jou sa paske kè nou deja atache kote n prale an. Menm lè n poko te rive a nou menm nou te gentan wè nou nan jounen a deja frè douz. Nou gentan wè n avè zanmi nou, nou gentan wè, imajine tout sa n ap fè. Sa vle di nou fè tout efò nou kapab. pou sware sa a, pou dòmi pa pran nou. Se menm bagay la pou nou menm frè nou sè. Mwen ba w yon temwanyaj. Alò m pa, m kwè m pataje sa plizyè fwa. E se youn nan rezon pou anpil moun ki konnen m. Mwen se yon foutbolè, m renmen foutbòl anpil e m se gwo fanatik. M se gwo fanatik. E. Sa vle di depi yon match ap jwe ekip map jwe se tou se fanatik ajantin mwen te ye. Wi. M toujou renmen ajantin wi menm bagay m gad match ankò.
Yon lè na ba na bay temwayaj. Si m di yon moun sa moun nan pap kwè. Pou moun ta di ou pa gade match ou pa gade menm sa vle di pa gad pyès final match ajantin pou ki rezon daprè ou. Wi wi. Paske m reyalize
foutbòl sa w renmen an vin yon idòl nan kè m. Kòman l vin yon idòl pou mwen. M sonje. Lè m ap reyalize eta kè m. Wi. Se lè m ap travay, m konnen gen yon match Ajantin ki gen pou jwe. M gen tan di depi match la ap kòmanse fòk mwen chita. Pou ap gade. Fòk mwen chita. Pou l kòmanse devan w. Pou l kòmanse devan m pou m wè jwè m yo. Wi. Pou m wè jan ekip la bati.
Wi.
Epi.
Depi nan aswè, depi se rapò m gen pou m fè, m prepare tout bagay, m ranje tout bagay, paske m pa vle lè match la pou anyen, pou anyen mare pye m. E pi, lè m te gen aksè lib, m ka kite travay mwen, men m reyalize, lè m kite travay mwen, epi pou m franchi, a m pa kache di w, sèye fany, a m kouri machin nan. Paske fòk mwen gen tan rive pou m chita. Fòk mwen gen tan rive ale.
Epi m ap reflechi, epi m di men. Huh! Tout bagay sa a chak tan m ap fè l pou m al gade yon match. Mwen reyalize m toujou an reta legliz. Lè m al legliz chak dimanch m an reta. M kòmanse ap reflechi m di aah. Epi lè m ap gad foutbòl la kè m ap sote pou yon ekip k ap jwe. M di si m mouri la. Ou te ka fè aksidan. Si m mouri.
Ou te ka fè aksidan pandan w ap kouri di bit la. Kè m ka rete pandan m ap gade match la. Poukisa poutèt yon jwè foutbòl, poutèt yon ekip. football ke mwen men. M di, m pa janm gen kè sote sa nan anyen bay Jezi. M pa konm si chalè sa m gen, se pa menm bagay men dezi sa m gen pou football la, lanmou sa. Lè Argentine pèdi m pa janm domi, m fè nwit la m pa domi, m ap reflechi.
Men m ap reflechi m di men, men sa son idol ki nan kè m pou ekip la. M ka gade yon match. Men jiska prezan sa m fè, kòm mwen renmen foutbòl, m konn jwe foutbòl, m fè nouvèl. M gen dwa gade o, tèl ekip te jwe o. Men m gen yon pakèt bagay m vin pa konnen. Men m, tankou gen dwa te gen yon final, m jis gade final la oubyen gade gòl la jan l te fèt. That's it! M pa janm gade ankò. E m di Bondye mèsi paske dan le tan, m pa t gon seri de bagay m pa t konn ki jan m t ap detache m de yo menm. Men Bondye retire yo nan kè m pou n al fè kè m livre a li menm. E se idòl yo ye. E lè m. Efase tout sa yo nan lavi m. Kè m, dezi m, se lè m ap panse se kisa m fè pou Bondye, ki nan m, ki sesi, se lè m, se la kè m konekte. Paske tout sa nou bay valè plis ke Bondye frè Douze, li vin tounen yon idòl nan lavi nou. Wi, egzakteman. So tout sa nou bay valè, tout sa nou bay tan nou, nou bay tout kè nou a li menm plis ke, m pa vle, koz gen anpil moun kap, depi yo sou di aktivite yo preske. Taba tou paske zak aktivite se pa li menm ki wi nou konnen sa men jan frè dous di l lan si gon lòt aktivite ou tou prè pou fè tout sa ki nesesè pou kapab la bòt eske lè travay bondye ou pa gen menm dezi sa nan kè eske sa pa fè kè ou sote frè dous pèmèt mwen di w talè a m gen yon dam ki vin kote m nan travay li ki di m konsa E gon moun ki ta renmen al legliz, m tap pale avèk li, ta ta ta ta ta. E sa vi spirituel, e pi apre sa lè m ba li orè skedjil travay e legliz la, li di oh! Tout tan sa! E m gade l m di, lwa l nan pwogram, ou si w pa ta renmen plis tan rete, li gade m, li di pa vin pale ankò. Plizyè moun ki vini yo di w, tout tan sa legliz, men lè n al nan pwogram nou pa mande pou l fini. M kwè l ap asiste. Youn nan bagay m pat janm gade kòm spò se baskèt. Paske m twouve l pran twòp tan. Twò long. O, bagay la long. Tanzantan yo fè w kanpe, tanzantan yo fè w kanpe. E sa fè m pat janm renmen baskèt, se pa vre? Men, nou chita devan l, wi. Wi. Lè nou gen yon match foutbòl, ekip la vire, l al nan pwolongasyon, l al nan penalite, nou chita la. Depi se legliz, depi yon moun kòmanse preche, tout moun kòmanse ap tounen mont yo, w konprann, pou yo gade, gade telefòn yo kilè lè pou y al lakay yo. Yes. Mezanmi, kote kè nou ye? Se la richès nou ye. Kote richès nou ye, se la kè nou ye. So veye pou gade pou wè. Men ki konsèy map bay, tout moun ki gen dezi pou yo wè Jezi fas a fas, ou ka wèl fas a fas sou latè, ou ka wèl fas a fas, si ou wèl fas a fas sou latè, se si wap wèl fas a fas nan le mond spirityèl. Wap wèl fas a fas lè ou mouri. Nan gran jou a. Men pou wèl fas a fas, gen sakrifis. Se pa devi a selman. Ou met gen devi pap mennen ou pyes kote. Se sa fe gen moun wap we li di w wi m renmen Bondye li ka kriye li renmen Bondye men de men li pa fe pyes efo. Si w renmen Bondye ou bezwen we Jezi fas a fas ou gen yon travay pou w fe. Frè Douze m renmen sa w di a. Ou di konsa si w gen dezi sa pap fe anyen selman sa fe m ri paske youn nan youn nan istwa ke m te souliye pou n pale sou li kom yon egzanp se te fanm pèd de san tou. Li te gen dezi pou l te geri. Li te konnen. Neg sa si se. Ka geri. Wi li ka geri. Men gen foul la. Foul la anpeche. Foul la anpeche. Aske la sou al li pasaj la. Tout moun nan lik chapit 8. Sou gen tan la kayou al li. Li komanse nan depi nan vese 43. So fom nan te bezwe geri. Konen Jezi te ka geri. Men foul la anpeche. Obstak la anpeche. Men kisa fanm nan fè frè Douce? Li fòse, li fòse, li touche ke wòm Jezi. Yes, li fè yon aksyon.
Yes, li fè yon aksyon. Mwen men pawòl la. Li fè yon aksyon. Li pa jis chita pou li di, ah, foul sa, li dekouraje, li al lakay li. Non, li fwanchi, li fwanchi, li fè yon aksyon. Li di, nan li men, menm si se ke wòm Jezi li touche, sa ase pou jwenn gerizon. E kisa ki te rive vreman frè Douce? Li jwenn gerizon. Li Jezi di l, ta fwa. Ta geri.
Si w gen la fwa aswè a, m ap ban w konsèy. Mm-hmm. Gon dosye, gon blokaj nan lavi w, gon maladi, gon tèt chaje. Ou gon bagay ki fè w kriye. Ou gon bagay ki fè w ap repanse. Ou gon bagay ki fè w ap domine. Ou gon bagay ke w bezwen entèvansyon divin. Si w bezwen wè Bondye fas a fas, ou vle wè Jezi fas a fas, pran w disiplin. pa sèlman gen dezi a, men e pa al legliz jou dimanch, e pa al nan priyè, men twa, pèsonèlman, gen yon vi de priyè. Antre, m pa konn si se chak maten ou pral kot papa w, andan lapriyè sou jenou, jene, pèsevere, e m garanti w, w ap wè Jezi fas a fas. M pa p di w bagay m pa viv, mwen wè Jezi fas a fas. E sa fè m toujou di sè Ifanie a, m pa konnen kilè, men chak fwa m panse avèk temwanyay mwen, jan m te wè Jezi fas a fas, mèvèy Jezi fè pou mwen fas a fas, gade m santi m gen lajwa, e menm lè m ta gen yon ti tristès nan kè m, e menm m kote a kòm si m reve, m di waw, kòm si m te wè Jezi, Jezi te fè tèl bagay pou mwen, sa se bagay ekstra, ekstra, ekstraòdinè, m ta renmen tout moun viv dè moman avèk Jezi, le tout puissant, le roi des rois, e ki kapab fè tout bagay pou ou menm, men si w bezwen wè l fas a fas. Ou dwe menm gen aksyon ou dwe poze. Wi, Jezi deja la. Li ap tan nou. Jezi deja prepare pou. Bakon si se jis sou jenou ou prale, men m ap mande ou ki aksyon pou ou fè. Aksyon, premye aksyon pou ou fè, repanti. Amen.
Dezyèm aksyon pou ou fè, chèche prezans Bondye. La pawòl.
Chèche prezans Bondye. La priyè. Li pawòl Bondye. Chèche ansèyman, tande la meditasyon, chante lwen Bondye. E m garanti w wap wè Jezi fas a fas nan kèlkeswa difikilte. Si w gon kansè sè Ifania, doktè di w li pa ka fè anyen, Jezi geri w men se fas a fas ou wè Jezi pa vre? Gen de dosye w genyen, doktè kondane w li di w pa ka fè pitit, chiriji fè w fè pitit men wè Jezi fas a fas. Laj ap pase sou ou, di woy! M pa wè espwa ankò m pap marye. Men Bondye gen tout moun. Gen moun ki di a yo pa wè gason ankò. Men Bondye gen gason l rezève. Èske ou konn sa m vle di la? Kiyès ki te kreye gason frè m? E Bondye li kreye bagay pou. Gen de bagay. Mezanmi gen yon bagay m pa ka menm di l sou lèzond. Paske mwen sa m konn jan m konn Bondye aji. Petèt dan le tan m ka pale de sa. Jan nou menm nou konprann lavi, jan nou wè lavi, jan nou menm dezi kè nou, afeksyon nou, emosyon nou aji, e pa konsa Bondye aji. Gen de misyon ou fin akonpli sou latè, menm jan a Jan Batis, li lè pou mouri. Èske nou sa vle di a?
Moman fin pase. E pi Bondye gen yon moun li pral sisite, entèl pral madan entèl, entèl pral mari entèl, paske Bondye planifye l konsa. Gon pakèt bagay sa m pap tèlman antre ladan paske m pa kwè nou ko konprann. Fòk mwen pran tan pou m rale l pou m esplike l.
Men w ap wè Bondye fas a fas nan lapriyè.

Sa m pi renmen nan istwa li di li yo pase pye sèk. Kote pou n tande ou kote ki gen dlo frè dous pa gen labou. Pa gen labou ou mwen ta pase labou. Ou ta di pye moun nan. Ou ta di dlo ap sal pye moun yo. La bib di yo pase pye sèk. Yes.
Ok. Sa se wè Jezi va. Sou se pa sou pa sou sa ou pa wè Jezi frè dous m pa konnen sou wap pale. Sa fè ki sa lò gen dezi a aji fò. Alò frè dous, nou vle klarifye paske sa monte nan tèt mwen. Lè n ap di wè Jezi fas a fas, nou pa pale de wè yon nonm fizikman ki vin devan w menm jan. Wè laglwa.
Wè. Yes, paske nou konnen. Sou isiba, pandan w sou nan chè sa, wap wè laglwa.
Wap wè laglwa de Jezi, la manifeste nan la vou, la fè de mèvè ekstraòdinè. Yes, nou vle klarifye. Pou si gon moun kap tande, but paske Jezi se yon espri, ou pa ka wè espri nan kò fizik. But nan, egzateman nan egzanp ke wap bay yo. Nou vle kare fè jistis posib. Mwen menm fè Ifania mwen Jezi fas a fas. Ok se fini. Bon, chèche Jezi fas a fas. E, tande, pa dekouraje. Gen de dosye ki kanpe devan ou, ane pase, ou santi ou fèb, ou santi ou anvi dekouraje, men kite m di ou, rete, pèsevere, si ou vle wè Jezi fas a fas, kriye. Epi chache obstak ki devan yo vre. Ekzanp nou sot bay yo.
Chache obstak yo. Ki obstak ki kanpe devan yo. E fase.
Ekzakteman.
Elimine obstak yo youn bay youn. Pa la priye.
Pa la priye. Itilize moun ki bon kote yo.
Chache yo. Menm jan frè nou sot di. Fòk yon moun ki la pou kapab rele priye do priye. Si gon bagay ke wap pase fòk, menm jan nou gen zanmi, nan mhm. tout kote nou prale nou gon zanmi. Si nou prale shopping, nou kon ki zanmi pou nou rele. Si nou prale nan gros restoran, nou kon se menm jan pou la priye frè. Dous fòk gon moun nou kon nou ka rele a depot ki lè si gon bagay kap pase m konen tel, that's my 911. Yeah.
Si kè ou tounen a Jezi, ou vle wè Jezi fas a fas, menm jan avèk sèvitè nou. Apotre Paul, li zil prese de kote. Mm -hmm. Dezi kè l se wè li avèk Jezi kri. pou l demere nan laprezans de Jezi. Yes. Men, akoz de moun yo, l ta renmen rete nan chè a jis pou l kapab akonpanye yo. Mhm. Dezi kè w, ou konprann, se wè ou fè lavolonte de Dye, se viv pou Jezi Kris, se ofri kò w, lespri w, nanm ou kòm yon sakrifis vivan Vivan. a Jezi Mhm. Kris, se lè sa w gen vrèman dezi a, e ou aji pa lafwa e w ap wè laglwa de Dye nan lavi w. Amen. E nou pral priye. Pou ou, pou ou kapab gen dezi sa a, e gen dezi a se youn, men pou l ba ou fòs ak detèminasyon. Pou poze aksyon.
Yes, pou poze aksyon. Poze aksyon. Yes.
Senyè Dye, mèsi paske ou fè nou pwomès sa. Ou di kote kè nou ye, se la richès nou ye. Kote richès nou ye, se la kè nou ye. Wi Senyè, ou di si nou vle wè ou, glwa ou, n ap wè l. Si nou priye ou, chèche prezans ou, n ap wè ou. Se pwomès sa ou fè nou. E sa k fè avèk asirans. Nou kwè ke moun ki vle wè w, y ap wè w, y ap wè glwa w. M ap mande w tanpri, yon sèvitè, yon sèvant ki gen dezi pou li wè w fasafas, men ba li fòs ak detèminasyon pou l pèsevere sou wout la. E m mande w tanpri fè yo wè glwa w. Fè yo wè glwa w. E sila yo tou, Senyè, e pa sou latè sèlman an fonksyon de maladi sa yo gen bezwen, men sila yo, Senyè, ki tande, ki poko fè lapè avèk ou, m mande w tanpri antre nan kè yo pou w kapab ba yo lavi etènèl. E lè yo fèmen je yo, jou nan gran jou sa Senyè, yo va kanpe devan twòn ou, yo va wè ou fas a fas, yo va glorifye non pou sa. Nou priye w konsa Pè, o non de Jezi. Amen.
Bondye beni nou. Kenbe fèm. Ann avanse. Amen, amen.
Bondye beni.